Annie Arlette nan gwo kouri Annie Arlette kriye deran dlo deran lari m Bonjou bonswa tout moun se zanmi pa w Naomi m retounen back avèk yon lòt videyo pou nou men avan m kòmanse nou konnen mwen toujou pran yon ti tan pou m di chak grenn moun ki abòne avèk chanèl la mèsi anpil e mwen toujou envite ou menm ki poko fè sa kisa w ap tann Nan video jodi a nou vin pale ou de Annie Arlette. Annie se yon artiste anpil moun renmen. Mwen menm pèsonèlman mwen vrèman vrèman apresye lè Annie Arlette ap chante. Men lan jou sa yo nou kapab wè l sou nèt la ap kriye deran dlo, deran larim. Men sak rive Annie Arlette la, Se yon bagay anpil lòt atis kap vini yo kapab pran egzanp. Paske anpil nan yo pa konn anyen. Se manadjè yo ki regle tout bagay. Men lè manadjè a sispèk yo pa vrèman konn sa yap fè a, manadjè a konn pyeje yo. Map mande nou swiv avèk mwen Anialet ki tap bay tout detay sou sak rivel la li tap pale avèk Carel Pède. Rete swiv videyo ansanm avèk mwen nap konnen ki sak pase Anie Alerte nan moman an e kòman sa ye pou Anie Alerte, eske vrèman sa kraze karyè Anie Alerte. Bom nan bay rivan kòmen bagay la ankò tout moun di

Carisol, donk ex manager li an, 45 mil dollars de dedomajman. Kòman peman 45 mil dola sa ta dwe fèt? Annie ta dwe bay 10 mil dola nan sinyati rezilyasyon kontra, sa vle di nou dakò ke nou pa nan kontra ankò, donk men 10 mil dola. Annie dwe fon dezyèm vèsman de 10 mil dola, kap fè. 20 mil dola. Epi answit Annie dwe fè yon seri de 25 peman a rezon de mil dola ameriken pa mwa sou 25 mwa. Ki t ap jisteman konplete 45 mil dola. Ok. Anplis de sa, e se la pou mwen menm li anraje ou ka rele anmwe, men son kontra ki siyen.

Pou Annie demele l de kontra a, Annie dwe bay 45 mil dola. 10 mil dola nan sinyati rezilyasyon an. E m byen kontan kòmande si te gen yon kloz de rezilyasyon o depa, m panse sa, m pral pale sa avèk Annie, Annie ap di nou. 10 mil dola lè l siyen li. Yon lòt 10 mil dola nan dezyèm vèsman. Ok? plis 25 peman de 1000 dola w yo chak chak mwa sou 25 mwa, e 50 50 sou tout mizik ke Anit anrejistre pandan kontra a a pèpetuite. Sa vle di jiskaske Anita mouri men mizik sa yo ap kontinye fè kòb, konpayi an ap stil touche sou mizik sa yo. Se sa a pèpetuite a vle di. Ok Kounye a Ta sanble ke Annie Alerte Jiska prezan Te sèlman bay e Annie pral vin di nou sa la Te sèlman bay premye 10000 dola An janvye Annie bay premye 10000 dola e li pa janm kominike avèk Karisol e ex manager a sou Kòman ke lap fè rès peman yo Ok. Pou moun kap di ke konpayi an vòlè anpil la, nou pral konnen eske Annie te siyen sa vre. Se sa ki pi enpòtan. E si Annie te siyen, mo vòlè, mo mechan an, poko gen.
So, map kouri siyen papye. Banm esplike bagay la jan l ye a. Aprann nan lavi a, pa tout moun ap fè sa ki bon pou yo pou yo pwoteje tèt yo. Ou menm se pou toujou bat pou pwoteje tèt pa w an retou. Se sa ke w aprann kounye an. E m te kontan ke w di sa, se ke Sa kap fèt la, se vre ke ou viktim de li, piske mizik ou pa ka soti, ou si yon papye ke ou pa konprann, etc. Se sa ke ou vle ke moun tire de sa kap pase. Wi, menm bagay siye papye a. Lè madam nan banm kontra a, se te mwen avèl sèlman. Premye bagay ki genyen, wap banm yon kontra, yon atis ki ret an Ayiti, mpa pale angle, ou ta sipoze gen yon witness ki pou la, ki pou chita avèm, ki pou fèm konprann kontra a, men kisa liye, men kisa liye, pou nou avanse. Ok, li ban mwen kontra, mwen siyen kontra. Mwen siyen kontra, mwen kwè se te an out 2017. An out 2017, le 20 out, yo ekri li la, le 20 out, le 22 out 2017. Ok, m fin siyen kontra avon le 20 out 2017, pa vre? 2017 a 2018, 2019, ou pa janm soti an e. Kontra te di konsa ke, wap soti yon album, album wap soti a, wap gen 50% sou li. Pa vre? Nenpòt ti problem ki gen entre nou, Ou kanpe ou kèn sèl bagay mwen. Kòm si si m ta gon sipoze gon video kap soti la jodi a. Jis paske ke m gen dwa fè yon pòs sou Instagram ki deranje l, li kèn sèl, li kèn sèl pou l soti mizik la. Fanatik ap joure m chak jou, ap di m ou pa osyez, m ap travay di Carel. M pral, m kòmanse travay. Donk sa vle di ou vle di m ke
emosyon Sheilla te konn jwe anpil sou karyè pa w, alòske ki pa gen oken rapò avèk kontra. E sa deranje jisteman sa ke ou menm ou te vle fè avèk karyè ou. Egzakteman.
Nenpòt ti fache l fache, nenpòt ti pwoblèm ki pase antre nou, li gen rapò sou karyè m. Pa vre? Li kanpe, li fè kòlè, li pa deside avanse, ok nou kite l la. Ok? Pa gen pwoblèm. Aprè tout tan sa yo, lè kounye an, lè a rive. E mou jèn moun kap mande men entèvyou la pandan palav la. Eskize m. Lè a. Pa al pale anpil.
Ou wè youn nan bagay ke m vle w fè la a? Nou pa pral diskite de kòman ke ou menm ou pral fè aspè legal. Nou pa pral pale twòp de aspè legal. Mwen gen de twa kesyon pou m poze pa rapò a dire kontra a. E ki kantite mizik ki anrejistre pandan kontra a, e ki kantite kòb ke Karisòl ou byen Sheila te envesti nan ou? Lè mwen travay, lè m kòmanse bouk, mwen premye travay m al travay nan studio Bouklin. M te gen prèske 7 mizik. Si m ap bay manti, nenpòt moun ki konnen Chiko, basis, moun ki. Chiko Bwaye.
Moun ki jwe... Nan besment kay chiko m konn sa trè byen m konn l ekri. Wi, m travay on album. Anpil moun toujou ap di ke mwen pa wè chèz, se sa fèm pa soti mizik, ok? Anpil moun ap voye di mwen nou pa ka pale bagay legal la, men m ap jis eksplike ki jan bagay la ye pou yon moun pa rete kòm si w ap lonje dwèt sou mwen ou byen w ap lonje dwèt. M pa konnen, nenpòt bagay ka tounen kont mwen. Moun yo di bagay ap tounen kont mwen. Whatever.
Because nan sa m rive la kounye a, pa gen anyen, m pa gen anyen m ka fè. Ani Alèt pa pou mwen ankò. Ok? That's. Ani pa li comment yo, let's go. Ok. So kounye a, so kounye a, e, m fin travay plizyè pwojè. Ok. Pou plizyè rezon ki pa, ki pa ni nan mwen, ni nan li menm, yon move bagay pase avèk Chiko. Chiko di ke li pa bay Li pa bay album.
Li pa bon mizik ou t anrejistre yo. Wi, li di paske si mwen ap travay avè yo a, they don't see you win. They wanna get money in the pocket. I'm not gonna give the song any more. Ok, sa vle di m gentan gen yon album ki pèdi la. M gen yon dezyèm, m gen yon dezyèm m al travay nan yon studio New Jersey. M kòmanse travay album nan.

Nap kritike nap di ke ou pa wè chèz, ou dis ou dat, they don't know what I've been going through, any little thing, nenpòt ti bagay ki rive, yo met on pòz sou karyè m, pandan m siyen on kontra, ok, me di you know what, that's fine, mwen rete la, mwen rete la, mwen rete la Carel, mwen rete la, map kontinye goumen, mwen rete la, mwen di ke you know what, nap gen album nan together, e son moun, that was someone that I loved, on jou, m sonje Martinique, Carel mwen dil sa. Li te kon problem avèm, li pense ke... Li te matinik avèw, lèn dale nan kompa festival la, novem 2018. Li pense m prale. Mwen di, cheri, m pa kon pa m ap fè. Si m gen pou mouri demen, si jè m ap kite tout bagay nan moun pou pran swen manman m ak ti moun yo pou mwen. Paske m ka fè w konfyans. That was someone that I love, Carel. And si se manti m ap bay, Bondye mèt pran vi m, aswè a. I know, I know, Annie, Annie, I know that. Annie, Annie, mwen viv ou menm avèk Sheila deja, nou t ansanm. Mwen konnen. Ann avanse yon ti kras, ann avanse yon ti kras. Nou te Jakmèl, nou te Jakmèl an janvye ane pase, ou te fè m tande yon ekip mizik. Yeah! Pale m de mizik sa yo.
Yeah! So kounye a, lè mwen, lè bagay lan rive nan dis, kounye a la gon dènye bagay ki pase antre nou, the manager drop the contract, li broke the, li di, and I have it any, and I have it everywhere, she said, I don't wanna work with you anymore, get me someone to bail me out. Mwen ekri l, mwen di l, cheri, nan endistri etchemay la, pa gen bagay konsa, kote m pral jwenn avèk tout kòb sa pou m remèt ou, pou m retire albòm nan nan men ou? M pa gen, m di ok, you know what, just do it, just, just do it, epi pran 50 pou chan pou w la, touche kòb pa w la, epi tou, pou n kapab kontinye, ok, pa gen okenn pwoblèm, pa gen pwoblèm nan sa, ann fè albòm nan, se yon albòm n ap fè an, nou fè l pou l fini. Li di non, li pa p kontinye travay avè m ankò, mwen ba l twòp tèt fè mal, whatever, m pa bezwen rantre nan twòp detay, mwen di ok, pa gen pwoblèm. Kounye a Carel, mwen antre Ayiti, mwen kòmanse chèche, mwen mache kay sponsò pou mwen jwenn moun ede mwen pou bèl mi a wout nan kontra a. Lè mwen isi, mwen menm chita, premye moun mwen chita avè l, moun nan di m, you know Atani, I understand and I'm ready, I'm gonna help you. Konbyen kòb ou bezwen? M di l tan kòb, li di pa gen pwoblèm map ba w 10 mil dola pou soti nan kontra a. Premye moun ki di sa ban m 10 mil dola. M a chita ak yon dezyèm moun, Dezyèm moun nan di m, You know what, I understand. I'm gonna help you. M ap ba w 10,000 dola. Sa fè 20,000 dola m gentan konnen m ap jwenn, oke. Mwen tounen isit, mwen mande l chita. Mwen di, mwen di, mwen jwenn kòb la. Mwen di, mwen jwenn, mwen jwenn, m ap jwenn kòb la. Sponsor ap ban m kòb la. M di, men kounye an, m di, men kounye an, an nou wè ki jan w ap ka, ki jan w vle pou m fina kontra a. Li di m, oke, l ap prepare yon kontra pou mwen. Lèl vin a kontra a Carel mwen chita nan kontra a madam nan dim konsa ke even mwen fin peye 45 thousand dollars la lap toujou gen 50 pousan sou yon pwojè l pa met deyò mezanmi come on m di ou pa soti yon pwojè pa vre ou pa mete pwojè a deyò poukisa kounya poum fin peye w 45 mil dola Epi kounya ou vle pou m bo 50 pousan sou li ankò. Li pa bon pou mwen. M di l pa bon pou mwen. Wi but eske atan Annie, eske w te siyen kontra sa? Non m pa siyen l.
M pa siyen l. M di m pa ladan l li pa bon. Sa vle di kontra 45 mil dola ou pa siyen l? Li pa siyen. M di l pa bon pou mwen m tounen lakay. Ok, m byen kontan ke w di sa.
Wi, m di li pa sou mwen. Li pa bon pou mwen m pap siyen l, m pa dakò l. M tounen lakay mwen. Lè m chita avèk moun, kòm si moun ki alantou m, m gen yon moun ki ede m anpil isit, se moun ki te antre m yo, li di m, you know what, se ou k fè lajan. Peye l. Li te travay nan pwojè a vre, ba l 50 pou 100 an, mande l yon payment plan, peye l pou kontinye, paske ou pa ka kanpe nan mizik, ou pa ka kanpe mizik ou. M di l ok, pa gen pwoblèm. Mwen rele l, mwen di, you know what, I agree. Map fin, map peye w, map ba w ten thousand dollars, epi every month nan kob map travay, Carel m son moun ki rayi nine to five, mal fè nine to five, mwen sanble kob nan 2 mwa m fè 10000 dola. Ok, map fè 2 zèdtan prantre chak jou, 2 zèdtan ale, 2 zèdtan tounen pou m peye kob la. Ok, se pa moun, m pa jwenn okenn sponsò non, men ke moun m travay di pou m fè 10.000 dola. Lè m fin fè 10.000 dola, mwen bay Moses avèk Jensen, m di Moses a Jensen, men cheri, al kote l, di ke mwen jwenn kòb la, m ap ba l 10.000 dola, plis m ap ba l 1.000 dola chak, chak, a, e, e, chak mwa pou m ka fè mizik la.
Li fin pran 10.000 dola l kay el, li pa janm di mwen, li pa remèt mizik, li pa remèt anyen.
Ok, men tande Annie, lè w fin dil, sa vle di ou pa gen pyès kontra anko w siyen avèl pou 45 mil dola? Vin fin nan Moziz pale avèl, paske se yo menm, m pa vle, m pa vle nan bagay sa ankò, mwen di mwen menm, m pap antre nan bagay sa ankò paske bagay la twòp pou mwen, m pa ladann ankò m retire kòm ladann. Mwen kite Jensen a Moziz jere l. Mwen di Moziz, m di Moziz Jensen, res, m di make sure Men chou ke nou jwenn kòb la ok nou jwenn kòb nou jwenn li ba nou yon kontra lè nap bay kòb la yo di non pa gen pwoblèm li yo bay chèk la yo ba nou chèk ten thousand dollars jiska prezan mwen menm nan tèt pam ou te e sa nou te parèt se sa nou te di pa vre lè ou fin fè lè ou fin fèl ou fin pran kòb la mete mete metem deyò lagem E m pa gen pwoblèm pou m ba w 50 pousan. Kisa m fè jodi? Kounye a, tande, tande Annie, ki dire kontra ke w te siyen an 2017 la? Konbyen tan? M kwè se 2 zan l te ye. Eben, sa vle di l fini an 2019 la alò?
Li te di ke l ap soti yon albòm nan kontra a, lè l soti albòm l ap pran 50 pousan. Se se sa l te ye. Men albòm pa janm soti, mizik pa janm soti. Kisa m fè?
Kisa ki fè kisa ki fè m merite ou vin wòs ènemi m kounye a? M konprann ke ou gen dwa blese, ou gen dwa santi ke m pa t dwe ale paske ou antre m nan fanmi ou whatever whatever but sa se lavi, lavi nou gen dwa ansanm la nou pa ka avanse fò n aksepte l m pa ka kenbe w fò w pa kenbe m tou fò w kite m ale mizik se lavi m se mizik mwen fè pou m goumen pou m kanpe tèt mwen. Ok kounye a 2 janvye a lè w anonse ke mizik la pral soti a ou pa t janm.